Maturité garaj gras Bondye kouvri nou nou retounen pou nou kapab rantre dirèkteman nan etid nou pou aswè a jan ke nou kapab konstate li nan tablo a sijè nou se A quoi servent les dons à quoi servent les dons spirituels don spirityèl yo poukisa yo la. Ki itilite yo nan travay Bondye a? Donk m kwè ke ansanm n ap aprann de don yo, n ap aprann pi plis, pi byen de don yo. Donk, jan ke nou te kòmanse etid la, nou te kòmanse l ansanm avèk les cinq dons de leadership, e m kwè ke anndan cinq dons de leadership sa yo, ou jwenn tout lòt. 22 tout lòt 22 don yo alò m pap kouri di tout lòt 22 don yo non m ap di ke tout lòt 17 don yo ou prèske jwenn tout don sa yo anndan 5 don de leadership sa yo donk li toujou bon mwen menm avèk ou Pou nou aprann konnen don yo Pou nou aprann konnen kisa don yo ye tout bon E se sa ke mwen menm sou gid Sentespri m ap eseye fè nou konprann jodi a e diran mwa desanm lan. E se pa yon pwoblèm pou nenpòt moun ki genyen yon kestyon, nenpòt bagay ou twouve ki enpe flou, e ke nenpòt bagay ou twouve ke ki inakseptab atravè etid sa, e ke ou menm nòmalman se pa konsa w te konn tande l, se pa sa ou te konn tande, E ke la ou vin tande yon lòt bagay ou sipoze e byen rapid ou di sèvitè m pa konprann, se pa sa m te konnen e men kisa w vin di m. Se pa sa yo te konn di m legliz la. Se pa sa dirijan legliz lan te konn di m. Donk, m pa wè poukisa se sa w di m. Ban m yon ti eksplikasyon frè m. Di m poukisa se sa w di m. Poze kesyon, L ap bon anpil lè nou poze kesyon n ap sòti nan konfizyon. Lè nou poze kesyon, n ap pèmèt aske fòmatè a li menm li jwenn plis bagay pou li pote pou nou. Donk, nòmalman m te pale de deja nan de etid. ke nou fè deja yo, nou te pale de apotre, nou te pale de apotre e evangeliste. Jodi a, n ap manyen pastè. N ap manyen pastè. Pa bliye ke m di nou, a l'interieur de chak, de chak don, Ou jwenn anpil lòt don. Men, Sentespri spesyalize moun nan pou yon don. Li spesyalize l nan yon don. Men, e, anpil fwa, li prèske difisil, li prèske, li prèske enposib pou yon.

E wol pastè a. Donk pastè a gen yon wol kote ke li menm li chita legliz la pou li voye je sou legliz la. Men sa pa vle di ke pastè a pa ka deplase ale nan evanjelizasyon. Li kapab fè evanjelizasyon. M byen di l. Pastè a kapab fè evanjelizasyon, li kapab yon evanjelizatè, men li prèske enposib pou yon pastè genyen don devanjelist. Paske evanjelist la li menm, lè pou l frape, l ap frape, evanjelist la, li pa prèske dou menm jan ak pastè a. Anpil fwa lòske evanjelis la fin lage pawòl la, pastè a li menm san rann kont, se pa pou ta di se se achte pastè a pral achte figi moun pou moun kapab ret legliz la. Lòske evanjelis la fin mete alkòl la sou maleng moun yo legliz la, e nòmalman, Moun yo kapab toujou rele anmweyy, moun yo kapab toujou kriye. Paske si n ap pran egzanp, lòske alkòl la depoze, lòske alkòl la li menm, li depoze nan maleng ou, ou menm ki gen yon blesi, alkòl la li depoze nan maleng nan, w ap wè ki pwoblèm li ba ou anvi kouri kite lopital la. Ou anvi retire kò ou. Non men nan demen oubyen nan aprè pastè a gon pase men li fè piso a. E ke akoz de pastè a gen moun ki ki ki ki konn kanpe anvi kite legliz la men yo di pastè tèlman janti yo rete. E donk e se la. Sa vin montre nou ke anpil fwa, lòske nou genyen yon pastè k ap kouri dèyè fidèl, ou kapab idantifye kijan de pastè pastè sa ye. Pa bliye ke gen pastè okazyonèl, gen pastè vokasyonèl. Donk, pastè vokasyonèl la, Li pa menm jan ak pastè okazyonèl la. Gen moun k ap veye Gen moun k ap veye yon opòtinite pou l prezante tankou pastè. Gen moun nan yon selil de priyè li konn ap fè chak swa, li wè gen anpil moun ki vini, li deside rele tèt li pastè. Oubyen gen moun tou Okazyon l pèmèt aske li ale nan tewoloji, e ke depi w nan nan fòmasyon tewoloji, mwen menm m fè tewoloji, depi nan fòmasyon tewoloji, anpil fwa yo gentan rele w pastè. Donk moun nan tou sèvi de okazyon sa a, depi l ale nan tewoloji, li se yon pastè. Vini l vini, tout moun konnen ke li soti nan teyoloji, li prezante tèt li etanke pastè. Anpil fwa, pèp avèg la, pèp ke nou te genyen yè la, Ke nou pa genyen jodi a. Pèp nou genyen jodi a, li se yon pèp ki avèg, san pale, depi l wè moun nan byen pale, li konn Labib, pou li menm, li se yon pastè. E gen dè atribi, gen kèk kalite, nati yon pastè fòk ou jwenn li anndan yon moun. Genyen. Pasaj ke w jwenn nan Timote 3, vèsè premye a trèz la, gen yon w jwenn nan Act, nan Act, nan Act 20, vèsè 28. Donk, pasaj sa yo, yo di nou byen rapid, byen rapid, Kisa yon pastè ye? Kòman yon pastè dwe ye? Donk, m sot di l, se 1 Timote, kote ou ka gade byen, ou ka gade nan 1 Timote 3, vèsè premye a trèz, epi ou ka gade tou nan Tit, premye, vèsè senk a nèf, w ap wè. Kisa ki yon pastè? Wap wè kisa ki yon dyak. Wap wè evèk la nòmalman ki konpòtman ke li menm li sipoze genyen. Donk, si nap rantre byen rapid nan wol pastè a. Oubyen ou kapab di mo pastè a ki kisa li ye menm? Kisa pastè a ye? Nou konprann kèlè le wol D'un pasteur. Kisa wol pastè a ye frè m ak sè m yo. Nou pral rantre byen rapid.